pèmèt Inter Miami genyen 2 gòl a 1, okazyon pou Messi montre ke talan li an toujou la, Messi li menm ki te vrèman evolye nan Barcelone apati 2004 pou rive 2021. Enben gen medya The Sport li menm ki te egzakteman konvoke nostalji sa kote ke. Li te pwofite apre rankont la pou li entèwoje Messi sou rivalite l avèk Cristiano Ronaldo ki genyen 40 an, nou konnen Ronaldo li menm ki pa nan koup du mond dè klèb lan paske Al Nassr li menm li pat kalifye. Lionel Messi fè deklarasyon sa pou l di mwen panse ke antre mwen menm e Cristiano Ronaldo se yon rivalite nòmal Misye di konpetisyon yo te konn ap dewoule sou tèren e chak moun te vle bay le meyè de yo menm kèlkeswa kote yo ye pou ekip yo. Evidaman, tout bagay rete sou tèren an. Misye kontinye pou l di, andeyò de tèren, nou se de moun nòmal. Nou pa vrèman zanmi, byen sur, paske nou pa pase. tan ansanb, men sa ke nou pataje yo, nou pataje l avèk anpil respè. M gen anpil admirasyon pou Cristiano Ronaldo e pou karyè ke misye li menm li genyen an e ke l toujou ap fè, paske li kontinye ap jwe nan pi wo nivo an, pa gen anyen etranj nan sa, Se konsa sa li menm li dwe ye. Fòk nou di Messi e Cristiano Ronaldo, mesye sa yo te pataje yon rivalite vrèman enòm pandan prè de 15 an, kote ke gen 13 balon dò ki pataje antre 2 mesye sa yo, 8 balon dò pou Lionel Messi, 5 balon dò pou Cristiano Ronaldo antre 2008 e 2023. Yo osi afwonte a plizyè repriz avèk ekip respektiv yo notamman nan Liga antre 2009 e 2018. Sa gen kèlke semèn, Cristiano Ronaldo, msye li menm ki gen yon gwo dezi ki se atenn bar de mil gòl nan karyè li, te osi afiche pi gwo respè li pou Lionel Messi. Kote ke Ronaldo te fè deklarasyon pou l di, An verite, Mwen menm avèk Carmesy, nou se te 2 rival pandan plizyè ane. Men mwen di sa a plizyè repriz nan plizyè entèvyou ke nou pataje sèn nan depi 15 an. E misye di, Mwen sonje avan Lionel Messi li pa t pale anglè e m te konn sèvi l entèprèt lòske Nou te konn ap pataje de gala ansanm, ebyen se konsa Cristiano Ronaldo, misye li menm li te reyaji. Nou pral pale de Real Madrid, sèt fwa si se pral avèk mesye sa ki se Kylian Mbappé, atakan Real Madrid la, li otorize pou li kite lopital pou li kapab rejwenn otèl lan kote syèj Real Madrid ye an, men Mbappé li poko geri, se yon gwo kou di pou Real Madrid e poukwa pa. E Xabi Alonso lè n gade pandan sezon an la kisa misye fè se lidè ofansif e Real Madrid o nivo atak lan e lè w gade Mbappé fini pi chichi liga misye fini soulye dò eropeyen enben Mbappé misye pap fè vwayaj lan pou li afronte Pachuca dimanch pwochen Se pral nan kad dezyèm match faz de gwoup koup du mond dè klèb lan e ben atakan fransè a li menm resamman ki te ospitalize pou yon gastro e ben anterit e ge e ben la li poko totalman geri e misye ap rete an tribin. Enben li sòti nan lopital lan jedi swa, Mbappé, misye fè mye pa rapò avèk jan l te ye an, men asireman li pa ase a 100 pou 100 pou li kapab repran konpetisyon. Enben selon enfòmasyon de El Chiringuito, enben la misye ta sipoze ret tann yon dizèn de jou anviwon pou li kapab jwenn bon kondisyon fizik sifizant li pou l kapab dekole. Enben la misye li menm li pap kapab ni titulè ni ranplasan kontra lè Meksiken dimanch pwochen. Retou li espere pou rankont kote ke Real pwal jwe fas a ekip RB Salzbourg lan, ebyen nimewo 9 Real lan, misye li menm li kapab gen kelke minit avèk objektif pou li monte an pwisans si Real Madrid li menm li jwenn kalifikasyon l pou lè uityèm de final. A Barcelone nou pral pale de premye mo de Joran Garcia ebyen e fòk nou di Barcelone ki anonse arive de Joran Garcia pòtye de 24 an ofisyèlman siyen kontra li jiska 2031 vandredi sa menm ebyen fòk nou di Misye te bay premyè entèvyou li avèk sit ofisyèl Kile yo, okazyon pou l te evoke kontantman li pou li rejwenn yon klèb tankou Barcelone. Misye di mwen trè ere. Misye di mwen t ap pretann jou sa avèk enpasyans e finalman li rive mwen trè kontan. Mwen isi pou m kontinye pwogrese antanke gadyen byen sur. pou m kapab genyen pou m reyalize anpil bèl bagay avèk Barcelone. Se pou sa ke mwen vini isi an, e se pou sa ke mwen aksepte vini la, vwala donk e se deklarasyon gadyen de bi e FC Barcelone nan ki apèn siyen. Toujou konsènan le FC Barcelone, kòman sa ye pou rekri ebyen eh Nico Williams lan, ebyen eh fanatik nou konnen Barcelone nan se yon jwè ke li vrèman enterese avèk li, nan pale egzakteman de eh, Nico Williams, ebyen eh la fòk nou di misye li menm ki aksepte pou li rejwenn klèb eh katalan. Men sa anonse vrèman konplike pou ete sa. men li pa enposib fòk Barcelone reyalize omwen yon bèl vant paske dan le menm tan Joan Laporta avèk tout ekip li enben la apèn sot siyen yon chèk de 25 milyon ewo ki koresponn avèk montan kloz de Joran Garcia a Espanyòl de Barcelone. Daprè jounal Marca e jounal Sport, yon solisyon kapab vini de Athletic Bilbao si klèb la aksepte Pou li fè peye montan kloz liberatwa jwè foutbòl lan plizyè fwa, men kòm raple 2 medya yo, ebyen pa t kesyon pou John Ouyate, prezidan Bas lan, li ankò rete fèm fòk ke Barcelone li menm li peye montan sa yon sèl fwa. Ebyen fòk nou di. Ekip Athletic Bilbao an vrèman kòmanse ap panse avèk yon depa de Nico Williams sou kontra jiskan 2027, alòske yo te espere ankò pwolonje li nan debi semèn dènyè. Enben la fòk nou di kloz liberatwa lan t ap ogmante, men an revanch Pad kesyon pou yo aranje baslonè yo si yo vle genyen Nico Williams ki genyen 22 zan fòk yo peye montan kloz libratwa lan ki se 58 milyon dewo nan yon sèl pase sa vle di yon sèl fwa se pa yon peyman kap fèt an plizyè vèsman se nan yon sèl vèsman. e sesi se non negosyab enben la e pou jan ke yo te fèl tou pou Joan Garcia Lapolta li menm ki te pwomèt mèkredi an yon lòt arive iminant apre gadyen an ki dwe trè vit jwenn yon solisyon enben la si posib avan le 14 jiyè dat repriz antrènman atletik Bilbao

Enben la retounen nan Manchester United apre desizyon Chelsea pou li pa e aksepte prè an. Enben Jadon Sancho, misye li menm ki toujou gen kot sou mache transfè la, kote ke an Itali yo fè konnen enben Juventus li rejwenn Napoli nan batay la pou genyen sèvis anglè an. Enben Juventus la ki vle genyen sèvis de Jadon Sancho. Aktyalite yo toujou nan koze transfè fanatik foutbòl, nou pral pale de Inter de Milan, li menm ki jwenn pratikman yon akò pou transfè de Bony, atakan de Parm depi 2021. Ange Yoann reyalize yon sezon plèn nan Serie A avèk 30 titularizasyon e 6 gòl nan chanpyona, sible pa Inter de Milan depi le debi du mercato. Enben la, bagay yo kòmanse ap avanse, selon Sky Italia Inter epam finalman pwoch pou jwenn yon akò avèk yon transfè ozalantou de 25 milyon ewo enben la pou jwè foutbòl Manchester City li deja boukle ankò yon lòt arive enben le Birmingham Mail li anonse ke City pwal akeyi enben Freddie Lowry enben jèn jwè de 16 an Polivalan defansè, kapab jwe nan mitan tèren an tou, li pral rejwenn Manchester yn fwa ke kontra li ebyen tèmine avèk Aston Villa. Ebyen Villans yo, yo ta dayè fè yon bèl pwopozisyon avèk entènasyonal u 16 anglè an. Epi genyen Paul Pogba ki pwal eksprime l sou avni l, ebyen Yo fè konnen ke Paul Pogba ki gen 32 zan, misye nan vizè Al Ittihad an Arabi Saoudit, fransè a li menm ki lib depi fen kontra li avèk Juventus, alò rezilyasyon kontra li, enben la li anonse osi nan vizè AS Monaco, enben klèb sa a avèk li l ap diskite, enben dimanch ki pral vini la, enben milye de tèren an li pral kapab eksprime l sou avni l nan emisyon 7 a 8 difize. sou TF 1 e byen la. Epi gen Martin Zubimendi a Londre pou finalize arive li nan Arsenal. Yon tan anonse nan Real Madrid, Martin Zubimendi, misye pwal angajel avèk Arsenal, milye de tèren espanyòl Real Sociedad lan, li dayè a Londre, selon jounal The Athletic, jwè foutbòl ke kloz li ba 3 lig ki se 60 milyon dero, e byen la misye li menm ki deja retwouvel a Lond pou li kapab siyen kontra li. Gen Florian Wirtz li a Liverpool, ebyen fòk nou di jedi ki sot pase la, an fen de joune, Florian Wirtz li te ateri a Liverpool kote ke misye pase vizit medikal li. Pou rapèl, Reds yo pwal lache anviwon 135 milyon euro pou kapab atache sèvis ebyen jwè Bayer Leverkusen nan. Bladi Info Sport nou te kontan pote aktyalite sa yo pou ou, pa bliye si ou apèn rejwenn nou meyè fason ou kapab sipòte platfòm sa se abòne. Real Madrid bezwen 2 ranfò, li vize 2 ranfò, 2 moun ki pou vin antre nan ekip lan, men kontrèman a la sezon dènyè, kontrèman ou sezon pase,

Real kap chèche yon aryè santral li tcheke Ibrahima Konate. Poukisa se Konate? E Poukisa se Konate? Konate paske e, msye ap jwenn yon trè bon nivo. Konate paske kontra msye preske fini. Mwen eksplike sa plizyè fwa isi a, kontra on jwè lè li a 1 an de la fen de son kontra, paske kontra misye ap fini an jwen 2026, nou sòm an jwen 2025, ebyen klèb an kesyon li konn sou presyon, klèb ki gen jwè a, sitou si jwè a pa vle pwolonje, li konn sou presyon, li bezwen kouri vann jwè a pou l kapab fè on kòb sou dènye ane de kontra ak Kretè a, paske si jwè a fin fè ane a, fin fè sezon lakay li. Jwè a prale gratuitman. Sou le plan ekonomik li pa enteresan paske ou achte yon jwè, yo rele sa kou dakizisyon, epi ou ap peye jwè a, yo rele sa kou de fonksyonman. Donk li toujou enteresan lè jwè a pral kite w pou w vann li pou grinyote kèlke dizèn de milyon dewo sou kontra jwè a pou kapab amòti depans ke w te konn fè pou jwè a. Donk Real Madrid konn sa. Real Madrid vini nan dosye a, li di bon kòm jwè a a 1 an de la fen de son kontra, si wap ban mwen l tout swit, map ofri 30 milyon. San pa sa map kite l fè sezon an epi m pran l gratwitman. Se sa Real di Liverpool. Liverpool di, pa rale pa pouse, m pa gen pwoblèm kòb, mwen gen mwen se yon klèb anglè, mwen gen de wo nivo, map jwe nan wo nivo a, mwen anbisyone non sèlman konsève tit mwen kòm chanpyon Dangletè, Mwen anbisyone tou rive lwen lan Lig dè Chanpyon. Ibrahima Konate son jwè kad anndan ekip mwen an, mwen pap, si map vann li map vann li 50 milyon. Pafwa klèb yo konn mande yon kòb tou, se pou pèswade e klèb ki vin achte a pou l pa achte wi. Donk gon gran eka ant sa Real ofri, 30 milyon, e sa ekip Liverpool lan mande ki se 50 milyon. Gon eka de 20 milyon. Mentnan n ap swiv mèkato a paske il est encore tôt, nou sòm an jiyè. Mèkato ap fini au soir du 31 août 2025 nan plizyè peyi an Ewòp. N ap gade, n ap gade feuilleton sa kijan l ap fini. Real Madrid toujou genyen lòt pòs ke Real Madrid ta renmen ranfòse sitou nan mitan teren an. Men pa gen yon non ki sòti. Profil de jwè ke Real Madrid bezwen an, se yon jwè ki kapab òganize jwèt la. Yon jwè ki kapab òganize jwèt la, yon sòt de releyè k ap vin pran balon nan men Hussein e ki pral òganize jwèt la nan mitan teren an. Pa bliye ke Real Madrid pèdi Toni Kroos, Real Madrid pèdi Modric. e Casemiro bon ki pat konn vire ekip men Casemiro pa la ankò donk milye teren de rèv Real Madrid lan nèg sa yo pa la ankò Real Madrid ap rejenere tèt li Jude Bellingham pa gen kalite sa genyen ti nonm nan e Federico Valverde ki pa gen kalite sa Camavinga ap pede blese. Donk, Real Madrid ki sou plizyè tablo, li pa ka konte sèlman e inikman sou Camavinga kòm releyè. Mentnan, Real Madrid dèyè yon milye de teren men nan lis de non an, bagay la ekstrèmeman difisil. Gen Rodri k ap jwe nan Manchester City. Pwoblèm ki gen avèk Rodri, Manchester City ba l yon kontra de long dire, sa fè youn. E de.